Nou lage nou lage fanatik e zanmi fanmi kijan nou ye ou menm ki se fanatik cho sa e ou menm tou ki poukò fanatik cho sa nèg vis la ap salye nou tout jodi a la nou pral pale de yon trè bèl sijè pou tout zanmi ak fanmi ki pran inisyativ pou pataje cho sa pou renmen tout sam lage yo M ap di nou eskize paske m pap ka salye nou tout. E mwen oblije pa salye oken moun pou ki rezon pase m pa vle youn nan nou fè jalouzi. Eske n konprann? Men, mwen remèsye nou tout. Jodi a la nou pral pale de fè nwa. E ki sa nou pral di de fè nwa? Gen anpil moun ki pral fache, gen anpil moun ki pap kontan. Pou m fè mesaj sa pase pou anpil moun ka rive nan sa k rele konpreyansyon, gen de tip langaj ke m pral itilize aswè a la. Mwen pral itilize langaj literal, epi mwen pral itilize langaj figire. E kisa mwen vle di de langaj literal, sa vle di ke mo fènwa, Si m ap itilize vrè definisyon mo a, lè ou pale de langaj figire, ki sa sa vle di? M ap itilize menm mo fènwa, mwen p ap itilize l nan sans literal la. Pou ki rezon? Pou n ka ale pi lwen pase definisyon literal la, pou moun yo ka antre nan sa k rele konpreyansyon. E sèlisi a w ap tande n ap pale konsa. E lè w ale nan fènwa, Se kisa l di literalman, se fondamantalman absans oswa defyans nan sa ki rele limyè. Sa vle di ou nan fènwa, je ou pa ka wè, ou pa wè ki kote w ap mete pye w. E fènwa tou genyen siyifikatif metaforik, e nou pral touche tout pre sa yo pou n fè mesaj sa pase, pou n pale de peyi n, pou n leve kanpe kont tout moun Ki lakoz peyi Ayiti nan fènwa toujou e se de sa nou pral pale jodi a la. N ap ale dirèk nan sijè n pou n pa pèdi twòp tan. Fènwa, mezanmi, anpoul la limen. E w ap gade yon bèl show ki se Vèsyon Info Show. Epi, Ann ale. Fènwa se prensipalman absans oswa defisyans limyè. Se yon eta fizik kote vizyon an bouche. E se sa ki fè nwa. Sa vle di nan peyi Ayiti. W ap gade yon seri de moun ki nan fènwa. N ap pale nan sans literal. Show sa tèlman nan sans mwen. Li lè li tan pou peyi a soti nan fè nwa. Pou ki rezon? Pou n ka wè kote n ap mete pye n. Yon peyi pa ka sèlman fonksyone sèlman lajounen. Pou peyi a fonksyone leswa, nou bezwen limyè. Pou ki sa? Pou etèn fè nwa. Se oubyen ou nan limyè oubyen ou nan fè nwa. Men literalman, pou pa nan fè nwa, nou bezwen limyè. Tann dat nou pran endepandans, Ayiti pa fèt pou l nan fè nwa toujou. Pou ki rezon ke nou bezwen limyè nan peyi a? Paske fè nwa se yon pwoblèm. Gen anpil bagay ki pou fèt se nan fè nwa pou yo fèt. Literalman. E lè w ap gade peyi Ayiti. Li literalman nan fè nwa. E menm si w ta gade l sou plan figiratif, li t nan fè nwa pi rèd. E nou pral touche tout pwen sa yo la aswè a. Lè yon moun di w ou nan fè nwa, fò w gade l sou de sans, nan sans figire avèk sans literal. E se de sans sa yo pafwa moun vann fè nwa. E ann kontinye pou n gade kòman ou kapab nan fènwa nan sans figire. Fènwa pote tou siyifikatif metaforik enpòtan. Gen de bagay mal ki ap pase ann Ayiti, se nan fènwa yo pase. Pou Makanda vole, se nan fènwa. Makanda pa vole lajounen. Dimèsko jan m wè bann chanpwèl lajounen. Non gen de bagay se nan fè nwa yo fèt makanda pa vole nan peyi tonton sam pou ki rezon l kouran ap boule w manti m fè vin vole makanda la men nou bezwen limyè nan peyi a pou kisa pou n ka voye jete tout bagay mal yo e gen anpil pou yo fèt se nan fè nwa men konsa tou anpil ap fèt nan limyè men fè nwa bouche je n nou pa ka wè inyorans se fè nwa. Lè yon nèg gen yon gwo platfòm ou moute pou vann inyorans, ou moute pou vann ilizyon, ou moute pou vann divizyon. Sa se fè nwa. E sèl sa k pral etèn fè nwa sa yo, se limyè. E pèp nou an, li nan fè nwa. Yo bezwen limyè pou yo ka wè. Men gen anpil nan yo, lefè yo nan fè nwa pou yon pakèt tan, menm lè anpoul la limen, yo p ap janm wè. Paske yo chwazi menm pou yo rete nan fè nwa. E lè w isi a, depi w pran 5, 10, 15 minit ou koute n isi a, anpoul la limen, w ap wè. Paske n pa vann bagay sa yo isi a. Inyorans se fè nwa. Lè w kanpe w ap vann inyorans, se tout moun k ap swiv ou yo, w ap lage nan fè nwa. E ou menm k ap swiv moun sa yo, W ap rete nan fènwa. W ap mouri nan fènwa. Ou p ap janm grandi. Fènwa kreye divizyon. Fènwa kreye tout bagay sa yo. Ayisyen ap goumen kont Ayisyen. Youn pa vle wè lòt. Pou ki rezon? Paske nou chwazi pou n vann inyorans. Nou chwazi pou n rete nan fènwa. Men isi a anpoul la limen. Depi w santi w gwo nèg, vin etèn anpoul ke m limen isi a. Edikasyonèlman, vin etèn li. M ban nou defi. Fènwa se tristès. Yon pèp k ap viv nan fènwa. W ap lage yo nan tristès vire tounen. Gade sa k ap pase nan peyi n. Se paske n nan fènwa. Literalman nou nan fènwa. Epi edikasyonèlman ankò nou nan fènwa. Li lè li tan. E nou di ase. E sa k fè m limen anpoul la isi a. Pou n pa rete nan fènwa ankò. Ou gen yon chwa. Se swa w chwazi rete nan fènwa pa inyorans oubyen ou chwazi retire tèt ou nan fènwa pou chèche sa ki rele limyè e depi w vin isi a w ap jwenn limyè paske nou limen anpoul la. Mistè se fènwa e fènwa kapab yon mank de konesans e fènwa se yon mank de konesans E nou gen yon edh fè nwa an Ayiti ki rele edikasyon ki se yon ki se yon sistèm ki lage n nan fè nwa. Pou ki rezon? Paske yo pa aprann nou anyen vre. Yo pa aprann nou sa ki ka itil nan tan reyèl. Anpil nan nou ka di poukisa m kont edikasyon. Paske l pap fèt byen. M pap janm kanpe pou m kont yon edikasyon k ap fèt byen nan yon peyi. Men an Ayiti li pap fèt byen. Fò nou kanpe kont li. Son edh fè nwa. Lap fèt nan yon lang ki pa lang nou. Nou pa aprann vre menm lè n ale lekòl. Menm lè n fini nou gen diplòm nou pa konn anyen. Nou pa ka itil peyi a nan anyen. Epi peyi a se pa peyi a k pral ofri nou. Se nou menm ki pral kreye yon seri de travay nan peyi a pou peyi a ka ofri pèp li travay. Men nou gen yon edh fè nwa se vòlè nap vòlè fè lajan sou do pèp la epi lage yo nan fè nwa lage jenès la nan fè nwa anpoul la limen. Mal ak mechanste souvan asosye avèk satan, avèk peche ak echèk moral. Anpil nan nou. Nenpòt grimas ki rive n o se fòt satan. Tout moun gen vis. Chak moun gen vèsyon pa l. Men poukisa lè pitit ou al lekòl li pa konn anyen ou pa di se fòt satan? Poukisa lè nèg ki gen mikwo devan yo a y ap vann ilizyon, y ap vann imoralite, y ap vann inyorans men poukisa nou pa di se satan? Poukisa nou aplodi yo tankou y ap fè yon bèl bagay, mete lajan nan pòch yo, sipòte yo? Men poukisa nou sa nou pa di se satan li li fot satan sel lè yon bagay mal pase men pastè kap ale kay bòkò pou pran pwen pou fidèl yo pa janm kite poul kenbe yo la nan fènwa sa pa sa pa satan tout bagay mal se satan kiyès ki kreye satan eyy ann fè lojik kiyès ki kreye satan yo di Bondye kreye tout sak sou latè syèl la avèk tè a. So sa vle di satan Bondye k kreye l? Eskize m tout moun m pap antre la m pap tèlman elabore sou sa men map tann nou tout vin la vin voye moute Bondye kreye tout sak sou latè ni mal ni byen. Vis pou yon nasyon vèsyon pou yon pèp. Ni satan ni sa ki bon. Bondye kreye ni limyè ni fènwa. Se nou menm kounye a ki pral chwazi, èske n vle rete nan fènwa oubyen èske n vle limyè. Bondye pa fè chwa pou moun. Se ou k chwazi. Men vire tounen, tout sa ki gen ki mal, nou asosye yo avèk Satan. Men kiyès ki kreye Satan? Ann kontinye. Inyorans se yon mank konesans oswa konpreyansyon. Humm, vice, yon lòt jan! Poukisa anpil nan nou nou inyoran? Poukisa majorite jèn lajenès kounye a la ap vann inyorans? Pou ki rezon? Se yon mank de konesans. Edikasyon n pa itil anyen. Edikasyon pa pwodiktif lè yo fini lekòl yo pa ka manje, yo pa ka jwenn travay. Kisa w vle yo fè? E mwen m pa kont, m pa kont oken moun. Lontan m t ap kont jèn k ap itilize kò yo pou fè lajan, jèn k ap fè yon seri de bagay pou lajan. M p ap sipòte yo, se vre, men m pa ka kont yo. Pou ki rezon? Paske m konprann nou lage yo nan yon edh fè nwa. W ap kritike l, èske lè l bezwen kòb w ap bay kòb? Lè l grangou? Eske wap bay kob? Gan pil moun ayiti lè w mande yo si yo manje yo di w wi, manti se jis paske yo pa vle annwiye w men yo pa manje vre. Edikasyon pa itil anyen, pa gen travay nan yon peyi koman yo pral manje? Yo sou kont dyaspora pandan se tan nan peyi tonton sam dyaspora predi travay di bil pran tout kob li koman m pral ka fè sipòte l men ann kouri dè fè nwa. Pou ki rezon? Pou peyi a ka nan limyè. E lè l nan limyè, n ap wè. N ap wè anba yo tout. Ou voye pitit ou lekòl pou l al chèche edikasyon, yo vann li yon pakèt grimas ki p ap itil li anyen nan tan reyèl. Li retounen w ap mande paran pou l ap depanse kòb pou achte yon seri de bagay. Avèk ki kòb? Kote l pral jwenn kòb la? Ki travay nou mete an Ayiti pou moun travay pou yo pran swen pitit yo, pou voye pitit yo lekòl? Tout timoun an Ayiti lekòl sou do dyaspora. Eskize m, m oblije di laverite. Nou mèt fache kit sa pa regade m. Li pa ka kontinye konsa mesye. Yon sosyete pa kab viv sou kont dyaspora. Fòk peyi a, fò n kreye travay ladan l pou tout moun travay. Pou tout moun ka alèz. Lekòl yo sispann mande paran yo, egzije yo pou fè yon seri de bagay. Pa gen travay an Ayiti. Sa w vle y ay fè? Ou vle y ay vòlè? Kounya yap vann kò yo poukisa pou yo ka pran swen pitit yo pase dyaspora predi travay di tou li pap al bay kòb li pou piyay m pa kont li tou men fòn ranje sistèm nan pou tout bagay sa yo sispann e wou menm ki gen yon cho ou gen gwo platfòm se divizyon wap vann se inyorans wap vann ou ou koupab tou ou nan gang tou. Paske sistèm nan fò ka kanpe leve kont li paske nou tout afekte pa li menm. Fèmen tout lekòl an Ayiti pou jiskaske edikasyon ka fèt byen. Pou jiskaske li ka itil moun k ap viv an Ayiti yo. Ou pa bezwen kite peyi w pou al nan peyi moun pou viv tankou moun. Men se paske nou nan inyorans. Moun ki ka pale a, moun je l klè a, moun ki nan limyè a, yo peye l pou l vann fè nwa. Yo peye l pou l vann inyorans. Yo achte l, li s on esklav. Li di sa mèt li di l pou l di. Nou ka fache, mesye, men mwen dezole. Verite fèt pou pale. Yo toujou di se pa tout verite ki bon pou di. Men èske tout manti bon pou di tou? Li lè pou n soti nan fènwa. E toutan n ap vann inyorans nou kanpe kont devlotman peyi Ayiti. Nou kanpe kont peyi a pou l pa devlope. Toutan n ap vann inyorans. E anpil moun ap pèdi lavi yo paske n ap vann inyorans. Emosyon ak espirityalite ka siyifi tristès. Espirityalite. Bon moun levanjil an Ayiti yo, m pa di tout non, la pli pa, majorite ladan yo, pa gen moun sòt konsa. Moun ki levanjil an Ayiti se yo k Bondye a. Se yo k chwazi jan pou viv, se yo k chwazi sa pou di, se yo k chwazi sa ki bon pou ou, se yo menm ki chwazi lè pou soti, se wo yo menm ki chwazi ki travay pou fè. Lavi w se nan men yo, se yo k Bondye a. Bondye bay chak moun chwa yo. Yo viv jan yo vle. Pa anmède pèsonn. Se sa k fè lè nou anmède m, m ale lwen avè nou. Nou pa ka, nou pa ka reponn mwen. Nou di pisin nou ladan l lan se pa pisin peche a. Toutan nou pale avè m, m kole nou. Nou pa janm ka reponn mwen. Pase yo lage nou nan fènwa. Espirityèlman, nou nan fènwa. N ap sèvi Bondye de men anlè ap fè bri nan tèt moun. Ou pa konn anyen nan doktrin nan. Mande w kisak levanjil ou pa konnen pou ki rezon paske moun ki lago nan fè nwa li vlew rete nan fè nwa li pa vle je ou klè pase lè je ou klè ou pral wè anbal wap kite anpil nan nou ap chofe ban nou di nap sove de men anlè fè nap di moun pal nan bal pal nan bal men ko asanble a se yon djaz kap jwe nou pa wè yo e se inyorans sa yo. Ki lakoz tout divizyon sa yo ki fè moun pa ka viv anpè, ki fè peyi a nan eta li ye a. Li lè li tan. Sa k fè nou pa pale? Vin la pou n pale. Men pòt isi a ouvri. M pati m kite pòt isi a debatan, gran ouvè. Chak moun ki vini yo gade y ale. Yo pa antre nan kay la non. Y ale. Yo di non, non, non, kay sa m pa antre ladan l. Pa gen joure la. Se konesans ki pale la. Map simaye manje men se pa manje fizikal mpa gen manje mpral ba ou k fè vant ou plen non men manje map separe la se manje entèlèk se konesans si te manje fizikal wap chache pa vin isi a ou pap jwenn li e sim gen lajan tou map ban nou manje men manje mvann isi a manje entèlèk pou retire n nan esklavaj mantal ke nou ye a nou tout gen mèt paske se esklav nou ye. Ou pral dim non ou pa gen mèt. Moute la pale. Esa boss ou di pou di ou ka di. Depi w nan fè nwa wap soufri sa ki rele depresyon. Ou genyen sa ki rele pèrèz. Ou dezespwa. Bon moun an ayiti yo pèdi espwa. Men map di nou. Se pa espwa pou nou pèdi. Se leve pou n leve kanpe kont tout sistèm esklavaj ki gen nan peyi a. Edikasyon. Relijyon. Politik. N ap fwape 3 sa yo. Pase se 3 pi gwo sistèm esklavaj nou genyen an Ayiti. Nèg sa yo kontribiye anpil nan fè nwa peyi a oswa yon vid espirityèl. Tout moun gen vis. Chak moun gen vèsyon pa l. Vid espirityèl sa a. W ale adore. W al a 8 è pou midi. Ou byen inè dezè lè l fini a. Pastè ki rele tèt li pastè kap preche a li tèlman fè bri tout fidèl ap rele amèn amèn e fidèl yo map di nou sa aswè a si n pa konn sa lè yon pastè di yon bagay ou di amèn Men kisa amen nan vle di. Ou di ke sa pastè a di an se verite. Sa pastè a di a ou dakò avè l. Sa pastè a di a se yon afimasyon li ye. Se manti l bay ou di amen. Jis pou moutre ou kòman nou inyoran. Pastè ap di ou. Desanm pral rive nou pral fete fèt jezi fò nou vin ak lajan fò nou vin ak sesi vin ak sela pou legliz la tout fidèl di amen mande pastè a ki kote l jwenn fèt jezi nan labib mande pastè a ki nan ki mwa jezi te fèt lè lèm wè yon pastè kanpe pou l di fidèl yo yap fete fèt jezi nan mwa desanm. M deja konnen, inyoran ou ye. Nou nan inyorans. Pou ki rezon li pa mansyone ki dat Jezi fèt? Labib pa rekòmande pou fete dat Jezi fèt. Li pa lan Labib. Li pa mansyone. Jezi fèt nan yon pak bèt, epi nou di li fèt nan mwa desanm, yon mwa ki fè frèt. Mesye, sispann tande. E sak fèm pa benyen nan pisin nou yo. M pap la. Nou pap jwenn mwen. Paske nou pap janm ka konprann sa map di an. Paske m limen anpoul la. Men lè nap vann bagay sa yo. Pa panse se tout moun nou ka pran mennen nan bay inyorans nou an. Non, m pap antre ladann nan. E lè nou prè pou n pale, pòt isi a m di w, li ouvri. Kabrit toujou gade je mèt avan l antre. Avan w vin la a, w ap koute m di, E! Chè m pa kay la non men. Gen de bagay si m vin di la a, misye pral fè yo wè m. Ban m voye yon lòt devan. Men nou gen yon vid espirityèl. Bondye fè yon bagay pou ou l ouvri yon pòt pou ou, egare ke ou ye, ou inyoran nan konesans, ou ale adore, oh vin vin bay temwanyaj, oh sè entèl gen yon temwanyaj, li moute li vin bay vant li, oh Bondye fè sesi, pitit mwen fè sela, l achte kay pou mwen, l achte machtin, l achte, ah se vre? oh. Ou gen afè w pou rakonte? Se legliz M ap itilize langaj nou Men moun pa ka al legliz Men m ap itilize langaj nou an Se legliz w al bay temwanyaj Nan mitan malfektè sa yo Ou vle bay temwanyaj Ou vle bay remèsiman Ale nan chanm ou Met ajenou Leve men w anlè priye Di Bondye mèsi Ou al nan legliz w al bay temwanyaj Wap konn jòj. Gen kote k gen move je konsa? Ann ale tande. Talè pou n pral lage m nan sa m pa sipoze ye. Mistè. Bagay ki kache pou moun pa wè oswa pou yo pa konprann. Sa rele mistè. Gen anpil pastè. Mistè yo ye. Mezanmi. Poze tèt ou kesyon. Kilè lèzòm te renmen verite konsa? Yo touye Jezi poukisa? Se pa pou verite? Kilè lèzòm te renmen verite konsa pou yon pastè gen yon gwo bilding ki ka pran nenpòt dimil moun, bilding sa plen avèk moun, w ap preche pawòl Bondye? E pawòl Bondye ki tèlman se verite k ap fè tout moun fache leve kouri? Epi ou chaje moun konsa? Sa son mistè. Nou pa panse a bagay sa yo? Pastè a milyonè nan preche pawòl Bondye. Jezi te milyonè. Ann fè lojik. Jezi te milyonè. Jezi te nan kondi machin, li te nan mete gwo rad sou li. Nou pa wè pastè? Pastè a kanpe se lik Bondye a wi frè m. Li tèlman gen moun dèyè l, li tèlman gen fidèl. Pastè ak Bondye. Fidèl yo adore pastè a plis pase Bondye. Men bagay sa son mistè. Pastè al kay bòkò. Li pran pwen l pou fidèl yo rete nan fè nwa, pou l fè kòb sou tèt yo pou yo pa wè. Kiyès ki renmen verite? Hey! Verite mesye, se bagay ki blese plis moun wi. Lè w bay verite wi. Tout fidèl sa yo gen kouraj konsa. Pou yo rete nan asanble sa a, pastè ap ba yo verite. Pastè ap di yo, si mari ou kanpe l di w non pa fè yon bagay ou pa sipoze fè l. Lè w gen pwoblèm ou pa ka peye kay ou, ou ta di pas, m gen pwoblèm kay mwen pa ka peye, m bezwen mil dola pou m peye kay mwen silvouplè. M ap mache la pou dizan. Pastè a pral peye kay ou pou ou? E se pa wòl pastè a sa? Lè yon fidèl gen yon pwoblèm pou w kanpe avèk fidèl sa a Pou pwoteje yo, pou mennen yo nan bon patiraj, pandan w al kay bòkò ou pran pwen ou se gwo lougawou epi ou kenbe yon seri de moun nan antouraj ou, ou ap li yon liv tèt anba, ou pa menm konn sa w ap di, son moun k ap li pou ou epi w ap repete aprè l, w ap pale fransè. Nou pran moun pou egare, menm liv w ap li an, ou konn sa l di? Verite a. Ap revele sèlman pou moun k ap chèche l. E si w pap chèche limyè, w ap rete nan fènwa. Bondye pap fè anyen pou ou. Paske, konesans lan ba ou l deja. Ou fè chwa pou w rete nan fènwa, sa se biznis pa ou. Mwen ki lè m a jwenn nou? Men mistè se bagay ki kache pou moun pa wè, oswa pou yo pa konprann. Levanjil n ap preche m nan, Se mistè nap ban mwen paske nou pa banm verite. Koman pou pastè sa fè rich fidèl yo pòv gon mistè la. Direktè lekòl la gen machin pwofesè yo pa menm posede yon bout bisiklèt gon mistè la. Politisyen an pitit li nan peyi tranje madanm li nan peyi etranje pandan vwazen l ap kache pou bal kap tire. Li menm li pran lari lèl vle. Gen yon mistè la. Yon bagay ki kache. E nou bezwen limyè pou retire n nan fènwa. Nan tout sektè ou gade l, mizikalman, nan relijyon, politik, edikasyon, mistè. Gen bagay ki pa klè, gen bagay ke nou pa konprann. Eksplike m yo. Ou pa ka se sèl nèg k ap fè kòb la. Ou gen dizan. Ou milyonè. Oken lòt ayisyen pa ka milyonè aprè w. Gon mistè mesye. Fè nwa. Nou bezwen limyè. Men kòman fè yon nèg k ale lekòl teyoloji pou l vin pastè epi pou l sòt konsa? Se yon chwa l fè. Pou l fè kòb fò l vann nou fè nwa. Paske sil di nou verite nou tout ap kouri. E se menm jan avèk yon pakèt nèg ki gen gwo platfòm kisa yo fè? Yo gen chwa. Yo konnen nou nan fè nwa. Mwen menm m fèmen jem sou pati sa. Se fè kòb mwen ki enpòtan. M pap al pale de limyè. Li vini li ajoute plis ankò. E chak pwoblèm nou genyen nou pa rezoud yo, yo miltipliye. De jenerasyon an jenerasyon. Mesi. Sa vle di, pou pitit nou vin grandi nan menm sistèm esklavaj sa a. N ap fyè de sa. E lè w gade tèt ou nan miwa, kòman w santi w? E menm sa w ap vann nan, l ap afekte fanmi w. Kwè m si w vle. Li ka pa madanm ou, li ka pa pitit ou. Paske, y ap viv nan peyi ki devlope, yo gen sekirite, yo gen limyè, yo pa nan fènwa. Men sonje, rasin nou se Ayiti. Tout lòt moun ou genyen yo se an Ayiti. Rasin nou pa nan peyi Tonton Sam. E menm lè w fè pitit la, rasin nou pa la. Nou se nèg lakay. N ap kase tèt tounen lakay. Se la lonbrit nou plante. E lè w fè peyi Ayiti mal, ou fè fanmi w mal. Lè w vann ilizyon, ou vann inyorans, se fanmi w ou vann mal. Paske y ap peye pou li tou, paske yo ann Ayiti. Èske w konprann? M pale kreyòl pou nou konprann. E si w pa konprann tou, petèt se paske w nan fènwa. Men w pa ka ap koute m pou w nan fènwa toujou. Ou ka chwazi rete nan fènwa. Paske se pa se pa limyè wap chèche. Ou ka grangou men se manje fizikal ke ou bezwen. M pa gen manje fizikal isi a m ba ou. Men si w vle manje entèlèk wap jwenn la. Moun chwazi vann inyorans pou benefisye yo, pou enterè yo, pou lajan yap fè. An nou panse lè nou moute. Nap joure intel, ekri komantè, pataje sal di ki pa sa, nap griyen dan. Pou nou menm nan se bel bagay nap fè. Bann egare, se lajan nap mete nan poch li. Nap anrichi l. Chak fwa ou pataje yon moun, se yon moun anplis ou fè wè moun sa. Sa ranpote reveni pou moun nan. Lè yon moun moute lap vann inyorans. Nou pran l nou pataje l. Se pi bèl bagay nou te kapab fè pou li. Lè ou menm ou wè l ou pataje l a mwen menm, vin fè de moun wè l. M pataje l a yon lòt, vin fè twa moun wè l. E l ap miltipliye, miltipliye, miltipliye. Èske ou konprann? E se sa k fè menm. Yo konprann sistèm nan, yo konprann nou son pakèt moun ki renmen rete nan fè nwa, yo vann li pou enterè pa yo. Pase si m fè bon bagay nou pap pataje m, men ban m fè vye a pou nou tout ka pataje m. E nou panse n ap denigre m. Wi se vre li fè mal, men ban m di w l ap manje e nou tout pap manje. L ap fè kòb, men nou pap fè kòb. Chak fwa w pataje l, se sipòte ou sipòte l. E lè n wè bagay sa yo, sèl jan n ka kanpe kont yo, se pa pataje yo. E se youn nan bagay ki ka pote anpil chanjman nan milye nou an. Men toutan w ap pataje sa k pa bon, se plis w ap ankouraje fè nwa. E fè nwa pa bon ni pou mwen, ni pou ou, ni pou oken moun. Ke ou te gade l sou plan literal, ke ou te gade l nan sans figire, li pa bon pou youn nan nou. E lè yo di ou menm, ou se yon moun ki nan fènwa, li kapab literal, li kapab nan sans figire. M pa gen lajan pou m ban nou. E sèl sa m ka ban nou. Se limyè. E se sa k fè mwen limen anpoul la pou nou tout. E pèp ayisyen, li lè li tan pou n leve kanpe pou n di aba fè nwa. E mèsi a nou tout ki t ap gade e mèsi a nou tout tou ki pataje. E rèv mwen se pou m ta wè peyi Ayiti chanje pou pitit li ka viv anpè. M ale. Se te yon plezi.